Samdi 24 janvye a, fè 12 moun mouri mwen pran responsabilite m kòm minis sante piblik ak popilasyon. Se ak anpil respè ak imilite mwen vin pale ak pèp ayisyen an sou chemen nou fè ansanm. Lè mwen te pral pran fonksyon sa a. Sektè sante a ta pral travèse youn nan pi gwo moman difisil nan listwa li. Nan moman ke mwen te rantre nan tèt ministè a, mwen te fè fas ak yon sitiyasyon ki te difisil, kote anpil lòt tou te rive nan laj retrèt, sa vle di n ap pale moun ki pa, ki p ap travay ankò. Anpil moun te kite peyi a, ki te pati nan pwojè nou konnen Humanitarian Parole. Anpil te pran retrèt jan nou soti l epi genyen tou ki te pèdi lavi yo. Se te yon sitiyasyon tou kote plizyè enstitisyon sante te fèmen pòt yo akoz atak ame. Ensekirite ak difikilte aksè. Wi se te nan reyalite sa a mwen te rive. Men gras ak sipò Konsèy Prezidansyèl la ak Premye Minis nou, Mesye Fils-Aimé, Leta Ayisyen te sipòte Ministè Sante Piblik nan tout desizyon ke nou ta pral pran. E m ap di sa, m ap redi sa ankò, te gen sipò 9 manm cpt a. PM nan pa t janm lache m yon segonn. Se konsa, tousuit apre enstalasyon mwen, mwen te oblije opere kèk chanjman estratejik, ladan yo, genyen ki te teknik, genyen tou ki te tekniko-politik. Chanjman sa yo te touche anpil direksyon plizyè lopital tou, avèk sant sante, kote bagay yo pa t ap mache tèlman byen. Apre chanjman yo. Nou te aji sou mete plis pwofesyonèl nan sistèm nan pou pèmèt sèvis yo amelyore. Paske avan, te gen plis pèsonèl administratif, nou ka konprann sa, pèsonèl de soutyen, eksetera, ke pèsonèl swanyan. Jodi a, apre tout efò nou fè, nou envèse li. Sa vle di gen plis pèsonèl k ap bay swen ke pèsonèl administratif. Se te yon bèl avanse li te ye. Avan gen kèk kote tou, m ka pran sa kòm egzanp, gen chofè, yon kote m jwenn 4 chofè k dòmi alò ke pa gen machin. Jodi a, nou detaye, nou voye Jan je chofè sa a lòt kote pou sa pa kreye pwoblèm nan sistèm nan. Nou voye chofè sa a al travay kote yo gen bezwen yo. Alò ke gen kote sa yo pa menm gen doktè, pa menm gen enfimyè. Pou plis detay, nou rive reyalize 1,708 nominasyon. Pami yo, Gen 70 enfimyè la preste la, se te timoun ki te loreya yo, medam ki te loreya yo, mesye dam ki te loreya 2023, 2024, yo si yo te an soufrans. Nou nome yo. E nou te remèt bagay sa yo, diplòm, e pa diplòm non, lèt nominasyon yo nan primati kote PM nan, se li menm ak men li ki te remèt lèt sa yo. Gen 233 lòt enfimyè ki te rekrite sou baz konkou. nasyonal ki te fèt, ke nou te òganize. Men gen nan 5 lòt depatman ki disponib. Nou gen Nòdwès ki deja disponib. Nou gen Lwès ki disponib. Nou gen Sid, nou gen Nòdwès ki disponib. 5 depatman ki poko rive yo, se rive dosye yo te rive an reta ki fè yo poko jwenn lèt nominasyon yo. Gen 120 lòt pwofesyonèl. Tout kategori ansanm tou ki arive nome gen medsen spesyalis ladan yo, gen jeneralis, gen famasyen, gen enfimyè, gen laboratwa, gen byolojis medikal ak sajfam ki te jwenn lèt nominasyon yo. Gen 121 lòt kad ki te nome nan direksyon santral ministè a. 1.708 sa yo nome sou yon total de 2.646 Pwojè nominasyon ki te lanse. Nominasyon sa yo vize ranfòse, e nou wè sa laprès, kapasite estrikti sante nou yo atravè tout peyi a epi garanti yon aksè ekitab ak swen sante pou popilasyon an e sitou sa ki pi vilnerab yo nan tout zòn riral ak zòn ki izole yo. Nan plizyè. zòn difisil pou asire disponiblite pèsonèl sante a, Leta te mete an plas kontra espesyal ak anpil lèt afektasyon pou garanti sèvis yo. Nou vle ba ou ti detay sou kontra yo, paske anpil ladan yo poko touche, men erezman gon bòn nouvèl, chèk yo kòmanse enprime nan ministè finans. Mèsi a ministè finans. Sepandan lèt afektasyon an gon siyifikasyon. Nou nan yon pwoblèm, gon lantè nan leta, nou bay lèt afektasyon pou n ka fè lopital yo, sant sante yo fonksyone. Gen moun kontra nou bouje ba w lèt afektasyon an pase kontra poko tounen sko sot nan kou siveyè dèkont, sa vle di w pa genyen l nan men w, nou ba ou l pou w ka kòmanse travay. Gen moun ki gen lèt afektasyon se paske ou gen lèt nominasyon ki an kou ou. E notre PM li pa janm ezite siyen lèt nominasyon depi se sante piblik. M pa di sa pou lòt ministè fè jalouzi, men depi se sante piblik, samdi, dimanch, lannwit kou lajounen li pran tan l pou l siyen lèt sa yo. Mèsi PM Alix. Pou n mete plis presizyon, nou fè distribisyon medikaman, materyèl ak lòt entran medikal nan enstitisyon sante nan 10 depateman. Tout moun wè sa, laprès ede n nan sa. Yon nan premye tan, Nou voye 4 kontenè 40 pye nan lakou Tigwav. Youn ale nan Sid, youn ale nan Grandans, youn ale nan Nip, youn ale nan Sidès. Nan yon dezyèm tan, nou voye 5 kontenè 40 pye nan lakou Latibonit. Nan lakou Gonayiv, youn pou Latibonit, youn pou Nòdwès, youn pou Plato Santral, youn pou Nòdwès, youn nan depatman Nò. Distribisyon sa yo fèt nan lide pou redui kou sèvis sante yo nan tout lopital avèk tout sant sante, men sitou pou kouch ki pi vilnerab yo. Rezilta yo pale pou tèt yo, e laprès toujou di sa. Ant janvye 2025 a janvye 2026, nou remake yon ogmantasyon siyifikatif, mesyedam, nan frekantasyon sèvis sante, espesyalman Jeremi, Fò Libète, Gonayiv ak lòt zòn ankò. Akouchman. anndan lopital yo ogmante de fason remakab, sa ki vle di plis manman bay lavi, plis timoun fèt nan pi bon kondisyon paske yo fèt sou kontwòl pèsonèl sante. Plis ti bebe sa yo nou di yo ap viv nan bon kondisyon jouk jounen jodi a. Mwen vle siyale nan zòn ki sou fwontyè yo, Done yo chanje anpil, gen anpil ka akouchman ki fèt ladan yo, ki se yon bon bagay. An paralèl, gen plizyè pwojè konstriksyon ki an kou, pami yo, pwojè konstriksyon sèvis chiriji òtopedi, iwoloji ak administrasyon nan lopital Jistinyen Kap-Ayisyen, pwojè konstriksyon HCR de Sen Michèl de la Talaye. Anplis sa. Gen 20 lòt pwojè konstriksyon sant sante ki toujou ap fèt sou tèritwa nasyonal la. Genyen tou 16 lòt pwojè reyabilitasyon ki an kou pou amelyore rezo lopital ak sant sante nou yo. Mwen vle presize ke konstriksyon HCR Wanament lan, ki enpòtan pou nou, li pral lanse trè byento e m ap envite nou. An tèm sèt e dirèk, nou rive entèvni sou plis pase yon trantèn pwojè konstriksyon ak reyabilitasyon atravè peyi a. Mwen ta renmen site kèk ladan yo. Nan Nip, inogirasyon nouvo sant sante Petit Trou de Nip la, kote PM nan te kanpe avè m bò kote m. Inogirasyon Sant sante Honoré a, PM nan te ankò avè m, men se te nan lakou Lazil. Finalizasyon travay renovasyon sant sante Labous. Lansman enplantasyon ensineratè nan lakou Miragwàn ki pral pèmèt yo detwi tout dechè nèt, sitou dechè mediko avèk medikaman ki perime yo. Enstalasyon sistèm solè nan lopital Sent Terèz de Miragwàn, aprè l te fin debake, Sa a gen anviwon yon semèn depi n fini avèk enstalasyon sa a. Nan depatman Nò, mesyedam, reyabilitasyon plizyè estrikti sante kle tankou pedyatri ak matènite lopital inivèsitè Jistinyen, youn nan lopital nou gen k ap byen mache. Sant sante Sen Rafayèl, Sant sante Grison Gad la, e Matènite Fò Sen Michèl k ap dezangòje Jistinyen, amelyorasyon wach dlo, ijèn ak asenisman nan Gran Rivyè di Nò, reyabilitasyon repozwa, ti bagay byen bèl nan Direksyon Sanitè Nò a. Nan lakou Nòdès te male ase souvan sitou sou fwontyè a, reyabilitasyon ak reouvèti plizyè sant sante ki te konstwi depi pase 10 a 15 lane ki pa t ap fonksyone, yo te abandone, jodi a yo kòmanse refonksyone. Rosebonite ak Kowòs nan komin Valyè, zòn fwontyè. Vwa pou mont òganize konstriksyon yon nouvo batiman pou loje CDAI nan Fòlibète. Lè m pale de CDAI, se kote n ap stoke medikaman. Amenajman famasi Wanament. Amenajman HCR Trou du Nord. Amenajman lopital Fòlibète. ki pa t ap byen fonksyone jodi a, ki pete plafon. Inogirasyon Lopital Sen Pyè de Tègewouj dènyèman ki finanse pa Taiwan ki te inogire pa CP Fritz Alphonse Jean nan depatman li. Sid. Travay reyabilitasyon k ap fèt Sou plizyè sit tankou HCA Nalken, trè pwochènman ki pral inogire, nou te tande kòlèg Pou Joli t ap pale sa l pa konnen, sa l pa metrize. Nou pa pèdi tan pou n reponn misye. Kavayon, kote travay yo rive apeprè 90 pousan, men se yon inogirasyon k pral fèt nan mwad fevriye a, si nou la toujou. men ki finanse pa pwojè AFD Ti Mama, Sèvis Pedyatri Lopital Imakile Konsepsyon, HCR, Atken, epi e Kavayon yo tou le twa finanse pa AFD. Sant Sante Melon, Sant Sante Sen Jan Di Sid, Konstriksyon Biwo Direksyon Depatmantal Sid la, Sant Sante Dèyè Fò, ki ap fonksyone aktyèlman e nou fèk dote l yon sistèm solè. San nou pa bliye Lakawann, nan komin Tibiwon, ak Damasen, nan komin Koto, ke nou dote yo chak yon sistèm enèji solè. Fèm Leblanc, trè pwochènman, n pral inogire. Nou gen Bolye, Boulmye, nou gen Moransi, nou gen Duperon nan Chantal, ke nou pral inogire nan semèn k ap vini la. Atibonit. Nan Latibonit gen travay reyabilitasyon k ap fèt sou Sant sante kominotè Figye nan komin Answouj, zòn difisil. Anplis gen sant sante ki te deja reyabilite epi ki fonksyonèl kounya tankou Sant sante Savann Wonn nan Ti Rivyè, Bayonè. CCS se sant kominotè de sante, sa vle di se dren.

Toupre Bomon, nan Sidès. Reouvèti aprè reyabilitasyon yon sant kominotè sante nan zòn Lamontay, Lakwa, nan komin Jakmèl. Travay reyabilitasyon k ap fèt nan sant sante Benè, ke m te ale trè pwòp e semèn pase a, sant sante Bèlans, ke m poko rive, m ap rive sou yo, CCS Savann, Zonbi, Tyòt Bogota vèse pase zòn nan vrèman difisil se fèy tanbri de jakmèl nou rive ladan l ak plizyè lòt sit nan komin Ansabi, zòn fwontalyè ki enterese nou. Mèsi a Lima, reparasyon total sant sante kominotè nan Platon Sèd nan komin Ansabi tankou nan Lwès, reouvèti pwogresif plizyè sant. Sant estrikti sante ki fèmen oswa vandalize akoz gwoup nèg ak zam yo. Sant sante Solino, nou sou li aktyèlman, sant sante Belè, nou kòmanse ap reyabilite l, sant sante Lasalin, sant sante Betani, li menm li kòmanse fè akouchman, yon staf ki trè dinamik n ap di yo mèsi, matènite Zaï.

Kesyon 100, Semèn nan k sot pase a, nou debake nan zile Lagonav, nou inogire yon pòs transfizyon sanguin anndan lopital Wesleyen an pou sèvi moun sou zile a. Anpil moun te konn mouri avèk pwoblèm san pou yo rive pou yo vin chèche yo yon pwochenn san Pòtoprens. E n konnen lanmè a pa fasil, nou konnen pou travèse zòn bandi yo, anpil fanm ansent ak lòt moun mouri. pou kesyon sa. Pwoblèm sa a, nou rezoud li yon fwa pou tout. M vle presize pou nou, 98 pou san, 98 pou san mezanmi, tout materyèl entran ke n ap distribiye tout kote yo, se atravè lajan trezò piblik. Sa vle di lajan ki soti nan pòch nou menm ki la a, lajan ti pèp la. Sa vle di, lè n pale de trezò piblik, nou di se kès Leta a. Nou vin rann kont, pa egzanp, Leta a ka fè anpil bagay depi nou degaje sa yo rele volonte politik la. Pase tout sa wè n ap fè la yo, katrevendizui pousan se lajan. leta se lajan pèp la se yo nou tounen sou fòm de sèvis ba popilasyon an e map di wo e fò jounen jodi a mèsi a premye minis lan ki banm tout latitid poum fè tout bagay sa yo anndan sistèm sante a sou plan koperasyon entènasyonal Nou rive eksplwate plizyè opsyon bilateral e miltilateral. Nan nivo bilateral, nou genyen diskisyon avèk ki trè avanse avèk anpil patenè, nou gen Kiben, nou gen Brezilyen, nou gen Tayiwanè, Ameriken, Meksiken, Kolonbyen ak Chilyen pou nou angaje nouvo patenarya divès sou plizyè fòmasyon, rechèch, ijans. sanitè ak de lòt pwoblèm sante piblik tankou koze kansè a e nou pwofite di yon gwo mèsi a Doktè Louis Gérard Gilles ki te sipòte n nan dosye kansè a avèk VIH la. Nan nivo miltilateral ke nou sot presize, nan akò de don ant Leta Ayisyen avèk la bid, nou pral ranfòse anpil kapasite

Nou re-eli ankò lan komite egzekitif OPS, si ki se Òganizasyon Panamerikèn pou la Sante. Kote ou jwenn Etazini kite OMS, men li toujou rete nan OPS. Nou eli nan tou de. Se pa pòs bèt nansyonal, men sèt un pòs pou le peyi. Moun kap vin ranplase nou ap toujou ka syeje menm jan mwen menm map syeje jounen jodi a. Nan lespri gouvènans responsab ak pwoksimite MSPP popilasyon an nou vizite tout 10 depatman peyi a. Gen moun ki kritike l, gen moun ki pale mal, yo di nou fatige, nou sanble tafya atè, gade figi n, men yo pa konprann mwen menm Doktè Sinal Bètran m pa gen dòmi nan je. 2 zè di maten, 3 zè di maten, m pa dòmi. M al gade èske lopital mwen ap fonksyone, èske y ap bay swen m vle a, èske swen an de kalite. Sa pa anpeche n pou n reponn moun k ap kritike nou men nou di yo nou pa bwè tafya. Se fatige n fatige men depi popilasyon an satisfè, nou menm tou nou santi n ap viv mye. Nou ka konstate dirèkteman Nan ki kondisyon swen yo ap bay, se poutèt sa m fè tout deplasman sa yo. E pou nou responsabilize moun k ap travay nan enstitisyon yo, ke se direktè, pèsonèl medikal yo, nou oblije genyen je louvri sou tout lopital yo a nenpòt ki lè. E nou wè rezilta a. Yo pale. Nou konnen tou akoz de atak ame nan katye popilè yo, Gen anpil konpatriyòt ki kite lakay yo, ki al.